Monchè m pa nan kè w. Sa ka vwe fanm nan bèl ou entèrese de li, wap bay ti zye di w nenpòt lè w kwaze l nan wout, wap vin bay fè bòt jèn jan w. Monchè lap di m sa tou l renmen m. Se son benzawa kap vin kote w di m son benzawa? Ah mwen gen yon frekan wi, e sa m pa renmen ansanm avè w la. Sa va frekan nan ekip. Sa vle di w gentan di m map koze ansanm avè l. Pandan se sa m konnen e madanm Ario.

Map toujou prezante wi cheri lè sa avanse wi. Talè ki istwa kouz sa ap fè la. Pou bagay sa map fè m chita. Koman kouz la kouzin w. Wi e kouzin m li ye wi.
Premye fwa m sezi nan pòtoprens. Epa mennaj tout fòk vin kote w. Ekzakteman men m prezante w li m wè dan di wap bay. Ooh demwazel la pale avè w ou kanpe sou ma bal malonèt m pa m poko ka konprann menm ki malonèt.
Ki malonèt wè m bal la? Ou wè m bal okenn malonèt? An sa serye m bale 50 fanm ou te di te genyen yo?
Yo bon m di w bagay kounya la e afè moun ou bezwen kraze men tou senpleman dèske kouzin ou an ou jis pa renmen m pou lwen li di konsa m gen 50 fanm bon m te prezante w yon fanm tou senpleman e sèlman fanm ou prezante w.
Ou konsa menm wap pale avèk moun imedyatman e poul te plome pou mwen Florent kite misye la nale ou byen swa misye ale tande cheri. Ou pa bezwen kite l ak mwen non ale wap repare ansanm avè l antoulèka kòm ou te di m ou gen 50 m ta swete nan 50 sa 49 la ale e sèl sa k rete tande zanmi m Flore pokipe misye non pokipe misye tande Flore imedyatman e kraze l bese kraze sa pokipe misye tande. Mezanmi e te m pran mal menm. Misye e mès misye.

Gad jan Miko fè m raton repons mesye, tèlman misye fòkè bon sa te di m fè l ret chita pou m al prezante l fanm davan yo. Bagay sa m pa ka pa reflechi avè l, se pa mal. Miko, dakò cheri. Si w wè l nan wout la, pa okipe l tande, pase dwat tande.

Anben banm sezisman an non pitit. Si w konnen, ou konnen, lè m te soti ansanm avan m t al sou plas la m te kite w la a. M te fè yon vire, kounye a m te jwenn yon zanmi m ki t ap pale avè m. Pale, pale, pale m te echanje nimewo. Zanmi? Wi, nou vin echanje nimewo. Yon ti gason? Yon ti gason, yon jenòm. Kounye a la pitit, o o! M te konn ekri avè l, pale pale pale, nou te gen randevou talè a la. Pou m al kote l? Si w konn ekri ve m. Hum-hum, di m non pitit. E kounya sou bikò m al tonbe k ap pale avè l kote n gen randevou a. Fò m retire linèt mwen pou m gade w byen.

Aah ou menm la pitit m poze a m gen zen pou ou menn kòm avan yè ou te vin wè m te kwaze la sou plas la epi ou te di m Delgado t ap ba w pwoblèm mwen te fè m kwaze a misye anlè an lè m esplike l bagay yo li di m li salye w ak jantiyès kounye a l ap al salye lòt ou kòmanse nan fè l dega ou mal reponn li.

M raple m, lè m te premye ap rive sou Keyna sou wout ti plas la bòdè. Avanyè pitit frè m ap soti, epi m kanpe, ou konn wè ti kote ti kwen m konn kanpe pi ba a wi, bò gwo baryè a. M fon ti kanpe, epi m kanpe m ap tann chofè moto m nan, ou konnen lè m ap soti m pa tèlman renmen pran machin. An pitit, kounye a la epi, epi yon bòs ki te rele m tou wi, kote, kote m te ka ale a pye.
Se te ti tèt dize sa m ap jwe. Kounye a kareman, gen yon jenòm ki kanpe m l ap pale ansanm avè m. Ou konn sa k fè m pa ale ansanm avè l nèt? Li pa konvenkan menm. Li pa di yon bagay ki pou epate m ditou. Youn nan sa l di yo pa rive sou mwen. Men, jan w vle pale m nan la, yon dezyèm Delprado? A, bon, Delprado menm bon, li pale, li montre w se awogan l, awogan l vle pou sa men, l ap pale ansanm avè m li tou sou tranble men m panse fouye l vin fouye m bò w la. Sa pi mal toujou ke Delprado?
Aprè m wap banm zen m pral baw zen k pi bon toujou cheri Aprè e pandan m desann anba evite m sou wout lan Epi pandan m nan koridò a m wè 2 moun chita men m pa konn kiyès Epi tou m avanse pou m gade pou m wè kiyès Lè m parèt kiyès m wè se Delprado ki chita avèk yon avèk yon fanm A la m pa fè l wè m paske m konnen lap pale a fanm lan m konnen Delprado toujou pè m depi lontan. Manzè gon jan l gade m.

Ou konnen Del Prado toujou pè m. Kounya la, m kite l ale. Pandan fanm nan fin ale, epi m avanse bò kot Del Prado. Mitzidel Prado eske sa se madanm ou an avèl ou pral marye kòmsi li te gentan di migo fanmi pral fè prezantasyon kay paran nan lap mandel eske li menm pase ou konnen m vle parenn atout li te manke w dega sa pa vle di m fache avèl pou sa kounya la Del Prado di m ou konnen sa se youn ladan yo men menm m pa wè figi moun nan epi tou m ale an nan pran kòm m retounen ap pase sou plas la ankò m rewè menm Del Prado a kounya la lèm wè chita chita poukòl li di m o. Mwen gon fanm kap vin kotem la wi. Ou konnen mwen menm m tou di banm rete poum wè. Kounya misye dim non ou pap ka rete papa pase sou rete m pa vle ou vin wè madanm mwen la pou wèl nan ou pap koz avèl. M di tel pa dwe pa fèm bagay konsa paske m pa konn abitye koz a madanm ou epi ah m pral ba ou pitit tande non cheri tande tande epi tande pou tande mwen mwen kap di ou baka pi chokem wi kounya la kiyès m wè kap vini son kouzin mwen lèl vini l wèm.

Wap pase fè makèt ou pa janm dim anyen epi tou wap dim ou prale konsa e pa vre e gade pa bliyem nan papa relem wi dakò bebe pral tèlman bay Delprado pwoblèm map tou nan matematik pou li tèlman map bal pwoblèm pase kounya menm nou gintan pa zanmi ankò la e de kouzen fè brèf poum diw tout moun gen kè men tout moun pa gen menm kè senpleman mwen renmenw.

Non mwen e map jere e pèsonalite m paske m pa vle jwe ansanm ak sa ou konprann? M dakò ak ou wi. Men medam yo pa pran pa yo e yo pa jere dignité yo ni nan zòn nan menm non. Kòmsi la a? Kounya la a m mèt vle diw pitit tonton m paske e ou mache sou lòd tonton m? Mwen oblije.
Paske janm wè matant mwen e la genlè li bay medam sa yo privilèj pou yo mache pwomennen fè pwoblm nan lari a paske avè m te mande pou yo yo dim sou plas la. M di matant.
Tout tout sa yap fè e sou plas. M di matant peyi pa bon sa ou kite ti medam yo al sou plas lan ou kite yap pwomennen li fèm konnen ke yo yo pa pral fè yon enterye jis li paka kenbe yo di paske m gad sa m te di m bezwen tonton m pou m pale a tonton m pou m mande eske li menm ki bay matant mwen privilèj sa.

Tap koupe li min sèl pwoblèm nan kounya e sara sara vin kanpe yon jan nan kay la kounya jan lap pale jan lap reyaji a vin fè papi ap met plis kontwòl sou nou vin kenbe nou pi strik bon konprann sam konprann nan ka sara a se si se konsa rela kòman w di w pa rayi jenòm nan relasyon sa piti jan difisil ansanm avèk sara.
Lap difisil vre men map aranje sa pitit. Ala pitit mwen menm tou m defo rankont wi Ooh pandan map pase nan wout mwen tou dènyeman la epi pandan map mache gwo jounen m tire menm li gate jounen an nan menm ou konn tande gate gate Ebyen vye jou sa menm ou tout bagay Ooh pou sèten tan avèk prado.